Bonjou, bonswa la fami. Nap swete w byenvni sou chanèl la. San n pa bliye di w nan zafè news, deba, analiz, nou se numero'uno sou mache a. Es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo para el capitalista. Fidel Castro, surman se pa premyè fwa ou tande non sa. Eske ou konn kote l soti? Eske ou konn kiyès li ye? Eske ou konn sa l te fè ki fè yo konsidere l kòm pi gwo revolisyonè di ventyèm syèkl? Jjs Wilwens Antoine, anpil respè pou nou ti mesye. Pataje videyo a pou travay la kontinye. E ou fanmi, kisa w ap tann pou w abòne ak chanèl la? Se nou ki la fami an, pa gen 2. Vrè non l se Alejandro Castro Ruz. Li fèt le 13 out 1926 nan yon pwovens yo rele Biran a Kiba. Papa Castro se te yon imigran espanyòl e manman l se te yon sèvant ki te konn travay kay moun, men ki pa t dire twòp tan nan sa paske papa Fidel Castro te rich. Li te konn fè lajan l nan vann suk e l te gen gwo konpayi kann li. Fidel Castro grandi byen men ki te parèt vrèman diferan avèk lòt timoun ki te nan antouraj li. Gen yon zanmi Castro ki rakonte ke l te toujou apa. Li pa t renmen jwe ak lòt timoun, li pa t renmen okenn plezi, e l te gen yon karaktè trè sevè. Li menm rakonte Castro te trè briyan a lekòl. Li bay sa anpil valè. Daprè Fidel Castro, ledikasyon se kle. Aprè etid klasik li, li antre nan inivèsite, li fè doktora nan syans sosyal. Touswit Castro devni yon avoka. Li te toujou konn ap defann sa k pi pòv yo. Nan peryòd sa, majorite moun ki nan sosyete kibèn nan te nan mizè. Pou Fidel Castro, se te yon enjistis popilasyon kibèn nan t ap sibi. Sa te vin rann li kanpe opoze kont pouvwa an plas la ki gen nan tèt li Fulgencio Batista ki te prezidan alepòk. Fidel Castro kòmanse mennen politik li pwòp tou swit li poze kandida pou depite. Li te gen eleksyon an an dènye pozisyon, men Batista ki se yon entèlijan, li te chwazi rankontre Castro pou ba l yon pi gwo plas nan pouvwa ki se Minis de la Jistis. Men Fidel Castro te refize paske l te kont pouvwa an plas la. Objektif li se te elimine chèf deta. Ni Castro pa t jwe wòl li antanke depite. Fidel Castro pran si mwa pou prepare yon koudeta. Se la menm revolisyon kibèn nan kòmanse. An jiyè 1953, Fidel Castro akonpanye ede 180 nèg pou y al batay kont 10 mil sòlda ki pi byen antrene pase yo, nan lide pou yo bay Batista yon koudeta pou l pran pouvwa. Malerezman, Castro pa t atenn objektif li. Yo touye anpil nèg pou li, epi rès ki te rete yo, yo jije yo sou plas, epi prizon. Apre liberasyon l, Castro kite Kiba pou ale o Meksik, pou l prepare l pou l achte pi gwo zam e fè pi gwo plan. Se la li fè rankont avèk towo sa ki se Che Guevara, se yon lidè, yon revolisyonè menm jan avè l, e ki gen menm objektif. Che Guevara fèt an 1928 ann Ajantin. Se yon revolisyonè entènasyonal. Yo konsidere l tou kòm e nonm politik de Lamerik Latin. Se yon ewo. Siwman ou wè foto l anpil kote deja. Li menm ak Fidel Castro fè klan yo pou yo mennen yon revolisyon tèt chaje a Kiba. Castro gen anviwon 82 zòm sou kontwòl li. Li menm ak Che Guevara pran tan pou antrene yo pou debake a Kiba. Li pran 16 mwa pou l prepare l, l achte pi gwo zam e l vin gen plis eksperyans. Fidel Castro tcheke yon bato, li vwayaje pou Kiba. Che Guevara te toujou la e l te konsidere l kòm bwa dwat li. Premyè vil nèg yo atake se Santiago de Cuba. Fidel Castro repouse tout chèf ki te nan zòn sa li mete l sou kontwòl li. Men Castro te toujou panse li menm ak 82 lòt nèg li yo ka goumen kont yon lame. Nèg yo te toujou inyore sa. Yo fè 10 jou ap batay, se bagay gason pa kanpe, gwo frap. Malerezman ekip Castro a te redui a 16 nèg sèlman. Yo touye tout lòt yo pou li. Fidel Castro echwe yon dezyèm fwa ankò. Men sa pa t kraze moral li. Li di chak lè l pèdi, l ap rekòmanse. Men si Batista pèdi, li pèdi nèt. Castro avèk rès nèg li yo pran rak pou yo. Gouvènman Batista. Star te menm anonse lamò de Fidel Castro. Kenz jou apre, Castro parèt tèt li ansanm ak rès nèg li yo. Nan anpil zòn yo te renmen l pou kouraj ak detèminasyon l. E l kontinye popilarite l, li jwenn moun k ap mache avè l, l ap mennen politik li de nouvo. Castro ap ouvè kò l nan tout peyi a, san chèf deta yo pa konn pozisyon l fiks paske yo te bezwen elimine l tou. Sa k vin bay Castro plis fòs, se paske li menm ak gwoup li mete pwòp radyo pa yo. La a Castro jwenn plis posibilite pou pale a nasyon an. E anplis, anpil moun ap antre nan pati opozisyon. Castro pran plizyè ane pou l prepare l e ganye konfyans popilasyon an pou l mennen dènye batay li kont pouvwa an plas la. Le 20 desanm 1958, Castro lanse yon batay a Santiago de Cuba. Le 25, Che Guevara gentan gen kontwòl Santa Clara. Se sa k fè nan vil sa w ap jwenn yon gwo moniman de Che Guevara. Yo fè yon mize espesyalman pou li. La w ap jwenn tout zam li te konn batay, rad li, bòt li. Nan vil sa a, Che Guevara se yon dye pou yo. Yo menm fè konnen san Che Guevara, revolisyon Castro a pa t ap posib. Ou menm ki gen ide pou al pase yon ti vakans a Kiba, vizite vil sa ki se Santa Clara. Wap jwenn tout verite. Fidel Castro ouvè batay li nan kat kwen peyi a. Li te gen tout detèminasyon l. Raul Castro ki se ti frè l te toujou bò kote l pou kouvri pou li. Le premye janvye 1959, Fidel Castro fè Batista kite pouvwa ak kout bal. Se tout peyi a kap kriye viktwa pou Castro. Le 8 janvye, Fidel Castro nome kòm prezidan de la nasyon kibèn. Se te fèt nan tout peyi. Men Ameriken pa t janm fè Castro konfyans, yo pa t renmen jan l t ap mennen politik li. La menm yo kòmanse fè konplo pou asasine l. Fidel Castro ki gen kontwòl pouvwa li tou koupe souse tete Kiba te genyen avèk Lèzetazini. Kèlke mwa pli ta, Kennedy ki te prezidan Lèzetazini alepòk te bay lòd pou bonbade La Avàn ki se kapital Kiba. Castro pa replike paske l te gentan konnen Kiba se yon ti peyi devan Lèzetazini. Li just fè yon kou entelijan, li ranfòse relasyon li te genyen avèk l'URSS. Li te menm bay nèg yo lòd pou vin enstale misil yo a Kiba. Lè Kennedy konn nouvèl la, li frèt, l ap chèche antant. Lè sa a, anpil moun te panse Twazyèm Gè Mondyal la t ap tou kòmanse, paske l'URSS te kanpe anfas Lèzetazini. Nèg yo soti jis ann Ewop pou vin bay Lèzetazini pwoblèm ann Amerik. San n pa bliye doktrin Monroe a ki se Amerik oz Ameriken. Ou menm ki jis ann Ewop, ou pa gen dwa vin fouye bouch ou nan yon bagay k ap pase ann Amerik. Se pa dwa ou. Anpil pale, anpil fèt, nèg yo chèche antant. Lèzetazini vin rayi Fidel Castro plis. Se sa k fè yo voye asasine l sou pouvwa a pandan 600 fwa. Malerezman, youn pa arive pase. Fidel Castro fè 49 an ap dirije Kiba. An 2006 li anonse ofisyèlman li pap ka kontinye dirije paske l te malad. An 2008 li remèt pouvwa a avèk frè l la ki se Raul Castro. An avril 2018, Raul Castro pase pouvwa a bay Miguel Diaz-Canel. Se li k nan tèt peyi a jiska prezan. Fidel Castro mouri le 25 novanb 2016 a 90 zan. Se yon vrè kominis. Se li k met Kiba nan nivo wè l ye jodi a. Pataje videyo a.